Ya, m ap di bonjou bonswa. Sa pral depann de lè nou pral tande mesaj sa. M panse ke depi nou tande mes, depi nou tande vwa a nou gentan konn kiyès li ye. Wilgens Caven. A e piti Caven an. E moun Latibonit. M lage mesaj sa spesyalman pou moun Latibonit. A travè de koukourat san ras. M pral pale sevè ansanm avèk tout moun Latibonit pou sa k ap pase nan Latibonit la. E mwen vin pou m bat yon sijè ki trè fò atravè de kokorat san ras. Nou vin remake kokorat san ras vin devni yon baz. ki etabli spesyalman nan Joanis, ki moutre ke l pisan, ki pa gen okenn anfas ki ka konbat li de tout sa ke l ap fè. Mwen menm Wilguens, mwen vini pou m pale ansanm avèk tout staf Kokorat San Ras yo, spesyalman pou Jeneral Meyè ak tout Bndji E mezanmi moun latibonit m panse ke apse a bral pete atò mwen menm wilguens e m vin santi twòp koze rive vin jwenn mwen de baz kokorat san ras e baz kokorat san ras M panse ke e jodi a nou 26 novanm 2023. M panse ke nou bwal pran desanm nan la. E m pa ka di w men ki jou men ki lè pou ap CAPT la. Men apse ap pete nan jou sa yo la. Paske m pa ka sipòte ankò, twòp koze rive vin jwenn mwen, nèg yo fè twòp krim, twòp mal avèk pèp Latibonit. Jeneral Meyè, m vin pale avèk ou. Si tout fwa ke ou genyen moun ou kidnape nan men ou, mwen menm Wilguens, mwen mande ou, mwen di ou, ou mèt fè m gras, ou mèt fè m favè sa, lage yo pou mwen tanpri souple, pou inosan pa peye pou koupab. Si tout fwa ke ou santi ke ou pa vle pou inosan ta viktim nan konba sa ki bral fèt la, ou mèt eseye lage moun yo pou nou. Paske moun yo ka viktim de tout bò. Paske nou menm, nou pa vle fè pèp abi, nou pa vle fè inosan abi. Paske nou gen yon manman. Pitit mare vant ke nou bal fè pou nou wè pou nou pete apse sa e pou m wè si w gen grenn nan moudon w vre jeneral Meyè. E se youn nan rezon mwen avèk tout ekip mwen yo, tout sòlda ki ansanm avèk mwen yo, tout konbatan ki ansanm avèk mwen yo e m chita avèk manman yo. Mwen di manman yo konsa, depi nou ka asèpte Nèg yo ansanm avè m nèg yo ap sibre nan konba yo pral fè a nan jou sa yo ou mèt mare ren w trè fò paske se lè pitit ou a vini w ap konnen ke ou gen pitit e jou sa yo mwen pran reskonsablite mwen pran tout reskonsablite sòlda sa yo ki pral ansanm avèk mwen an de tout fason paske nou konnen nou pral nan konba E konba nou pap pèdil non. Nou pap pèdi konba. Sa ka rive se konba nou bal fè. Nou ka pèdi yon solda, nou ka pèdi 2 solda, nou ka pèdi 3 solda. Men nou pap pèdi batay la, nou pap pèdi konba. E m pa kwè nan tèt nou. Nou pa ka pèdi solda. Se apse a nou bal pete e nap pete apse a. Bondye avek ginen an bal ba nou fos avek kouraj. M panse ke m gen de jou la m pa janm ka domi. Tout sa ki kap pase rive vin jwenn mwen nan zorey mwen. Pou krim nap fe. E pou moun nap pran nan moman mezanmi. Nap bal pase yon move desanm. Si apse sa pa pete nap pase yon move desanm. Paske yon peyi tou pa gen kob ladan. E lè peyi a pa gen kòb la mesye m konstate tout moun yo vre moun yo pa gen kòb vre non. Ti malere malerèz sa yo pa gen yon goud vre non nan peyi a non. Lè nèg la pran si te ti moso tè al te gen li oblije pase yon moun li. Lè nèg yo pran Si t on ti byen l te gen, li oblije pase l pou l libere tèt li, pou l delivre anba mechan sa yo. Lè moun nan vin lage apre de sa, menm yon, menm yon pen, moun nan pa ka manje. Ou konprann? Menm yon pen, moun nan pa ka manje. Mezanmi, bagay la fè m mal anpil. Bagay yo fè m mal anpil, anpil, anpil lè m ap gade ti gwoup moun sa a ki kanpe, ki kraze Latibonit la, mete Latibonit la nan eta Sa k li a? Mwen menm Wilguin, mwen angaje tèt mwen kòm konbatan, mwen angaje tèt mwen, m bay tèt mwen lavi ou lanmò, paske nou konnen depi nou te fèt fòk nou mouri, e nou pa ka pè mouri, nèg yo ki mete tèt yo nan pozisyon sa yo mete tèt yo a, se paske yo pa pè mouri ki fè yo mete tèt yo nan pozisyon sa yo mete la. Mwen menm Wilguens tou, m pa ka pè mouri tou, paske nèg la li menm. Se vre, li se pitit Desalin paske nou gen menm san. Li se Ayisyen, m se Ayisyen. Nou gen menm san. E Desalin te goumen pou bout tè a pou nou, pou l te libere nou, l pa t goumen pou nou t ap goumen antre nou. Paske lè Desalin te beze ba nou libète li t ap goumen avèk lòt nasyon pou l te ba nou libète. Lè l t ap goumen avèk Fransè yo pou l te ba nou libète. Li pa t mete nou, li pa t ba nou ti bout tè sa pou n ap goumen antre nou. Enben jounen jodi a, yon pòsyon nèg ki bay tèt yo kòm gang vle vin mete divizyon antre nou menm nan latibonit, nan kèlkeswa kote wap viv nan peyi dayiti. Ebyen nou menm, m pa konn pou lòt kote, spesyalman nou angaje tèt nou nan latibonit la pou nou di ke nou pap pran sa. Jan nèg yo konnen yo gen san Dessalines nan yo a, yo ka goumen tou, nou menm tou nou gen san Dessalines nan nou menm tou, nou ka goumen tou. E nou menm, n ap toujou moutre yo nou pisan ke yo, paske sa y ap fè a, sa ke y ap fè a, li pa pot, li pa bon ditou. E m panse ke si san Desalin la pral nan venn yon moun, m panse ke se nan venn konbatan yo li pral ye. Li pa pral nan venn gang, li pa pral nan venn banditis la. Se nan venn konbatan. Se nan venn revolisyonè yo l pral ye. E mwen mande tout leta spesyalman DDA ki se Paul Mena, mwen mande pou pran dispozisyon w. Paske w ap vin fè travay leta w. E m panse ke. M panse ke latibonit la ap tann ou, latibonit la ap soufri de ou, de sa ke ou bal fè yo. M panse ke, mwen menm Wilguens, m pap ba w manti, m avèti meyè. Mwen menm, m santi m pa kapab, e m santi m pa ka bay kou sezi ankò. M santi ke m pa ka sipòte ankò ansanm avèk pèp latibonit la, pou sa kap pase a. Mwen oblije, m avèti meyè. Meyè mwen menm m avèti ou, grese zam ou. Grese, file manchèt ou. Ou konprann sa m di w la? Moun si w gen nan men w yo, ou mèt fè m, ou mèt fè m favè sa a mwen menm. Mwen mande w gras sa a mwen menm. Ou mèt lage yo. Lage yo san goud mele. Di konsa, ou mèt mete nan tèt ou, se yon konba ou pral fè, moun sa yo ki nan men w lan, yo ka rive viktim. Paske, afè w ap di ke nou tout, nou gen pou nou antere tout sou tè Jwanis, m panse ke se la kav mwen ye mwen menm. Se la tou m pral fouye, paske m anvi antere nan Joanis. E n ap antere nan Joanis vre wi, paske antre nou pral antre nan Joanis la, n ap kenbe Joanis. Gade, jiskase moun Joanis, pèp Joanis ka tounen lakay yo. Mwen menm m ap tou etabli nan Joanis. Paske se pa bandi m pral fè, se pa gang mwen m pral fè, m ap tou lè m fin pouse w deyò, m ap tou rete nan Jwanis spesyalman. Pou tout moun Jwanis, pou yo vin lakay yo, pou yo vin prepare kay yo, pou yo vin, pou yo vin prepare ti tè lalo yo, pou yo vin prepare pitimi yo, kalalou yo, pou yo vin prepare tout afè yo, pou yo tounen lakay yo. Kote y ap dòmi, sou plas, kote y ap dòmi devan pòt kay moun. Ou konprann? Kote y ap dòmi anba tonèl moun. pou yo tounen vin lakay yo, pou yo vin prepare kay yo. Epi pou peyi, pou latibonit la, dous kwe siwo. E, m pap bo manti, nou bal fon, nou fonde yon koralisyon ki pou kraze gang nan peyi a. Paske san sa, se kom si mwen menm, m pap bo manti, wè m lage mesaj sa, m santi se Desalin menm ki vin pale avèk mwen. M santi se Kristof, m santi se Petyon ki vin pale avèk mwen la, ki di m non, Sa ou pa ka pase konsa, paske m gon gwo chay sou do m pou m ap pote la. E chay la, m panse ke m a boule avè l pou m rive kote m gen bezwen rive avè l la. Ni ti bra dò m, ni savye, tout ap pase anba woulo a. Kèlkeswa se savye, kèlkeswa se ti bra dò m, kèlkeswa se kokorat san ras nan Johannis, tout ap pase anba woulo a. Men, pou nou moutre pèp la. Ke nou vle avèk travay sa yo ke m di a, ke kote sa yo kap bay pwoblèm nan, ti sa ki anba vant nou an, lap kraze anvan. Ti sa ki anba vant nou an ki se Joanis, tout ti koridò nan Joanis, jan nèg yo konn ti koridò nan Joanis la mwen menm m konnen l tou. M se timoun Latibonit la, m se ti pitit komin nan. M se timoun Lestè. Jan nèg yo konnen yo se timoun Lestè, timoun komin nan, yo ka fè kèlkeswa sa yo vle a, mwen menm, m pa ka fè bandi, men m pral libere pèp mwen an. Ti pèp mwen an ki nèg yo mare anba kòd la, mwen menm m pral kase kòd la pou m libere l. Ti pèp mwen an ki yo mare nan chenn nan, se kòmsi se nan esklavaj moun yo ye. Se kòm si se nan esklavaj moun yo ye, moun yo ap redi, lè w ap redi, lè w gade, ou redi pou nèg a zam. Moun yo fè tout tan l, l ap soufri, l ap sanble sengoud pou l kapab rejwi yon bagay, l ap sanble sengoud pou l kapab benefisye yon bagay nan lavi l. Ebyen lè w gade, yon ti gwoup nèg a zam parèt, San redwi, san anyen nèg la li parèt, li pran ti sa moun sa t ap sanble a. Se kòmsi se nan esklavaj nou ye la. Ou konprann sa m di w la? Se kòmsi se nan esklavaj nou ye la. M panse ke nou pral gonfle venn nou. Men ou sou batay. Ou konprann? Men kòmsi mete w sou batay ak tout sòlda yo. Chak jou mobilize sòlda w yo. Mobilize tout nèg ou yo. Di mesye, nou pral sou batay. Nou pa pral pran moun nan kò nou, kounye a nou pral kanpe sou batay. M panse ke si tout fwa ke moun sa ou te gentan pran, kòb sa ou te gentan pran, m pap ba w manti, achte minisyon, achte zam, achte WD 40, grese zam ou. Ou konprann? Achte bon lwil, grese zam ou yo. Paske m pap ba w manti menn. Yeah, wè w te di farin nan pa vin nan menm sak, m pral moutre w farin nan pa vin nan menm sak vre, e m pral moutre w nou pral mezire farin nan. Ou konprann? M pral moutre w ke nou pral mezire farin nan menn. Paske m pap ba w manti, mwen gen m pa ka sipòte ankò. ak tout ekip mwen yo, mwen menm m pa ba w manti, tout ekip mwen yo mesye, mobilize nou. Sa k ap pote manchèt, sa k ap pote baton, sa k ap pote ponya, mesye, nou pral nan konba e nou p ap pèdi konba. Ou konprann? Nou p ap pèdi konba. Grenadye alaso, sa ki mouri zafè a yo. Nou pral, nou pral, nou pral, nou pral goumen pou komin nou. Nou pral batay pou komin nou, nou pral batay pou pèp nou. Nou konnen nou mouri, nou mouri pou pèp nou. Se menm jan Desalin te mouri pou pèp li, nou menm tou, nou pral mouri pou pèp nou. Sa ap rete kòm yon istwa. Nou libere Latibonit la. Mesye m pap ba nou manti, e meyè se Joèm Zoula. Ou sou batay. M pap ba w manti. E mwen menm, spesyalman, nou pa ka fete desanm ansanm avèk ou. Non. Nou pa ka fete desanm ansanm avèk ou. Ou konprann? Dede a Paulmena, manche, manche ponyèt ou, mete gason sou ou. A tout polisye m yo, polisye serye m yo, mete gason sou nou mesye, paske nou pral nan konba. Ou konprann? E mwen menm, m di Paulmena sa, se yon dede ou ye. Pa pran okenn presyon, pa pran okenn entimidasyon nan men kèlkeswa moun. Se travay leta w ap fè. W ap fè travay leta ou kòmsadwa. e mete tèt ou sou zèpòl ou pou konn kijan pou fè mennen batay la. Pa kite moun ap mennen batay la, fè w mennen batay la nan tèt cho. Se menm jan tou mwen menm, mwen se yon konbatan. Mwen menm batay sa ke m ap mennen an, se pa moun k ap kondui m, se mwen k ap kondui tèt mwen e se mwen k ap kondui sòlda m yo tou. Se vre, M ka an tèt sòlda yo, men lè yon sòlda ban mwen yon ide, mwen pran l tou. Se menm jan tou, polisye ki ansanm avèk yo ki pral batay ansanm avèk ou yo, lè yo ban w chemen, e te pou wè l pa yon movèz chemen, pran l, asèpte l. E m panse ke yon polisye ki pa serye, Etire tèt ou nan pat la, paske nou bwal batay pou nou libere latibonit. M panse ke, jan w wè peyi a gitan gate a, lè w bwal gade, jan pòtoprens gate a, si pòtoprens pa ka ranje latibonit la pa ka gate menm jan avèk pòtoprens. Ditou, ditou, ditou. Si pòtoprens paka ranje, nou menm Latibonit la, nou paka kite l gate menm jan avèk Pòtoprens paske si yon moun nan Pòtoprens gen pwoblèm se Latibonit la pou l ta vin refije l. Nou vin kòmsi pa gen pyès kote pou moun ta refije l, pou nèg yo bezi gate Latibonit la anwo kòm anba. Non, mwen menm m angaje tèt mwen, m prè pou m mouri pou pèp mwen an. Paske si Desalin papa nasyon an te mouri pou l te mete nou nan libète nou, pou l te etire nou nan esklavaj, m panse ke kounye a nou pa ka, yon ti pòsyon pèp, menm san ansanm avèk nou, pa ka vin mete nou nan esklavaj la ankò. Paske je nou klè. Nèg sa yo, ki vin, k ap fè tout bagay sa yo, se paske yo pa reflechi, se paske nèg yo pa t al lekòl, se paske yon dal enbesil yo ye pou yo ta wè, se menm pwòp san parèy yo, y ap fè soufri. Si te avèk dominiken si te a sendomeng lot nèg yo tap goumen konsa mwen mtap bat bravo wi gade kijan e e e pou yon ti kanal la gade kijan dominiken kanpe pou yo fè nou abi se tankou tout zam sa yo nèg yo te genyen bal sa yo nèg yo tap tire sou frè avèk sè yo a se tankou se sou e e sendomeng nèg yo tap tirel mwen mtap bat bravo pou yo mwen menm spesyalman mtap fè tout sa t depann de mwen poum te antre bagay pou yo pou yo te antre manje pou yo. Enben m panse ke moun Latibonit, si nou gen yon ti manje nap prepare kounye a, nou mèt prepare manje a pou nou voye l ban mwen nan Jwanis. Si gen bre, si gen dlo, nou anvi bay pou batay sa ki pral fèt la, nou mèt prepare yo pou nou pote yo ban mwen nan Jwanis. Paske mwen menm m pral ret nan Jwanis. M pral rete nan Jwanis ak tout ekip mwen an. Nou pral stab. Nou pral fè dòmi leve nan Jwanis. Nou pral rekipere Jwanis. Nou pral mete Jwanis sou okipasyon. Nou bral mete Johannis sou okipasyon. Mwen menm Wilguens, mwen pran Dispozisyon m, mwen pran reskonsablite m, nou bral mete Johannis sou okipasyon. Meyè Joèm di w la, grese zam ou, e mobilize sòlda w yo, ba yo manje, ba yo bwè, pou yo kapab tire, pou yo kapab batay, e ba yo manje, ba yo bwè tou, lè m pran yo tou pou m kapab ba yo bon bal cho nan kò yo tou, pou yo gen kote. pou yo ka kenbe bal tou, pou yo gen kote lè yo pran yon bal pou yo pa tonbe rapid, pou yo gen kote lè m mete men sou yo, lè m mete men sou yo, lè m kenbe yo, pou yo kapab gen kouraj. Ou mèt mobilize yo sèlman moun ke ou gen nan men ou yo, ou mèt fè m favè m di w sa deja ankò, ou mèt lage moun sa yo, pou yo pa sib li. Paske moun sa yo, mwen lè m antre, kout bal mwen ka jete yo, kout bal ou ka jete yo, M pa ta vle se konsa pou l rive. Paske m vle lan konba sa ke m pral fèt la, si gon sòlda k ap tonbe m ta renmen se sòlda batay menm ki pou tonbe. M pa ta renmen pou lòt inosan ap tonbe paske l ap fè m mal. L ap fè m mal anpil. M ta renmen se sòlda sòlda ki pou ap tonbe nan batay la. Ebyen mobilize nou m ap di moun Latibonit mèsi. Se Wilguens. Se mesaj sa m t ap lage. E tout moun aranje nou. Nou pral nou gen pou nou pase yon bon desanm.
Mèsi pou tout moun.
E abòne avèk chanèl la si ou poko fè sa e.